Paske nou pa jwenn lajan. Nou pa jwenn lajan, se nou ki ap fè sakrifis. Tande, ban m eksplike w pou kesyon an, pou nou sispann avèk moun sa yo k ap poze yon seri de kesyon malveyant. Ou wè, moun sa yo k ap bay presyon dèyè mikwo yo, o Guy Philippe, eske ou konnen Malgre fèb mwayen nou, nou se youn nan ra pati politik, nan yon ra gwoupman ki konnen ke nou pa kab kite Ayiti izole an ka de viktwa revolisyon an. Se 2 delegasyon m voye, youn an Afrik de Lwès, youn an Ewòp de Lès. Èske w konn konbyen kòb sa koute? Èske w konn kote m jwenn lajan sa yo? Oubyen ekip mwen jwenn lajan sa yo? Se sakrifis nou fè, se manje pafwa nou retire nan bouch nou pou nou batay. Donk mwen menm mwen mande pou yo respekte yon seri de moun. Si gen de moun ki anvi lidè, men kiyès k anpeche yo lidè? Ou pa bezwen ap eseye kraze m, oubyen ap eseye kraze Arab pou vin lidè. Ou ka lidè. Se pèp ki pou renmen w, fè pèp la renmen w. Met yo atè. Sa w kritike m pa kapab fè afè l, mwen menm m ap suiv ou. Mwen, m ap ba w tout bakòp mwen, m pap rayi w. Okontrè, m ap kontan gen yon jenn gason oubyen yon jenn fanm ki vin ede m nan gwo batay sa a. E sa m di a, m di l avèk tout kè m, si m jwenn yon nèg k ap batay vrèman pou sove Ayiti, ki pa ret ak sistèm sa a, ki kanpe pou frape pye l, mwen k pran risk ki met vi l tou an je, m ap suiv li. Ok, ok. Men ann sispann, nou youn ap kraze lòt, ann sispann, annou met tèt nou ansanm. Non, Alain Foucault, nan rale senatè la, l tou pè, pase mwen te poze kesyon, l tou pè mèt gon bagay ke mwen. Senatè, pa le fèt ke ou di ou moutre ke se pa blan reyèlman e ki anpeche revolisyon fèt, se son de trèt ki pami nou. Si n idantifye trèt sa yo, paske revolisyon pa p janm ka fèt avèk trèt, dan noran, pwen de trèt. Se sa ki ekri nan im na Desalinè lan. Kounye a, si n idantifye trèt sa yo, nou dwe fon bagay avèk yo, Senatè Guy Philippe. Mwen, nou pa nan jwèt a trèt nou menm. Nou pa nan jwèt. Depi kote gen trèt, n ap derasinen. Si n derasinen trèt, fòk nou, wi, fòk nou derasinen trèt yo pou pou nou deribe, libere peyi an, Senatè.
Bon ba w blag on trèt. M sezi m ap gad nan radyo, m wè on nèg, rad Bsap li sou li, l di nou menm Bsap pa nan politik, Bsap pa nan revolisyon, Bsap se pwofesyonèl nou ye, se bagay nou ye. E nèg kap pale a pil lajan revolisyon an nan menl wi. M ta tou di misye pandan lap tande w la pot lajan an mwen oubyen map denonsel.
Ohh Nou la bagay la konplike
M ta tou di tout pil trèt sa yo kap pran lajan pèp la lajan revolisyon an yo pa konn kòman nou fè lajan ki sakrifis poun jwenn on dola yo genlè panse gen moun kap bann lajan vre nou pa gen moun kap bann lajan Nou pa gen èd. Se 2, 3, 4, 5 zanmi pèsonèl mwen. Lè m gen yon pwoblèm m rele entèl m di fè sa a pou mwen. Anpil moun di yo gen òganizasyon y ap pran kòb sou non yon mouvman ann Ayiti, yo kenbe kòb yo nan pòch yo. Donk sispann voye monte, sispann pale. E nèg sa a, nèg Bsap sa a, m ba l 3 jou. Pito Li pot lajan an pou mwen oubyen map denonse l? Wi, non sa sa enpòtan. Sa enpòtan.
Fòk nou jwenn solisyon pou chak. Bon bon Fouco, Fouco mesye mesye ann tande mesye. Paske pou pèp la konprann konpleksite pwoblèm nan, fòl wè kòman ayisyen pafwa dwe movèz fwa. Pandan wè m di w m pa gen kòb la, m konnen ke n fè mouvman revolisyon 7 fevriye oubyen nenpòt ki dat san ke Pòtoprens, Dèlma, zòn sa yo, Petyonvil pa kanpe. Nèg yo kanpe la a ant senk zanmi m di w nou met tèt nou ansanm ak fanmi nou bay fanmi ti bagay se 30 mil dola ameriken nèg yo manje wi epi menm omar yo yo pa gen yo pa gen pou yo met sou yo nan petyonvil non 7 fevriye non non men senatè epi kounye a la tout moun ap tann men nou menm jan m di w la n aprann de erè nou Nou aprann ke gon seri de nèg ki pran pòz yo renmen revolisyon, yo renmen Ayiti, se kòb yo vin fè pou tèt yo, nan tèt yo Guy Philippe se dwòg dilè, Guy Philippe son miltimilyonè, y ap vin pran kòb. Wi, men senatè, yon bagay, pou tèt nou, yon bagay, pase ke nou gon kòb k ap kouri tankou dlo, epi vin vòlè. E, senatè, yon nan bagay ke m ta renmen ou fè pou nou tou, pase sa ap pran nou gwo sèvis, a non sèlman a nou menm kòm jounalis, men ak popilasyon tou, e m panse w ap dakò avè m, menm si w pa p reponn ni kounya.

Epi pou l pou l alèz pou nou pa konn kiyès li ye. Non fòn konn kiyès li ye. Fò l kale kòb la. Men senatè pou kiyès. Non m ba m ba w 3 m ba w 3 jou. Nèg nan zòn Petyonvil ki manje lajan revolisyon an. Nan zòn Dèlma k manje lajan revolisyon. Remèt lajan oubyen m ap denonse yo. Bon mesye nou tande. Al nou bezwen lajan pou fè lòt travay pou peyi a. Afè de moun ap vin di m wi, m pa pale twòp, tande se pa pale m pale twòp non, se pa denonse m renmen denonse moun non. Yon moun ki respekte tèt li, ki ede revolisyon, m ap mouri anvan pou yo ta konn non l.
Men si ou menm ou s on vòlè k ap kraze mouvman pèp la, m ap denonse ou. Non, n p ap sitire vòlè ankò. Nou p ap sitire ni trèt ni vòlè. Ou rantre, non.
Enben se sa k pase. Mwen di w nan petyonvil ak nan wo dèlma yo pran 30 mil dola nou ok menm yon kawotchou yo pa boule. Ok e bon. Ebyen an avanse ansanm avèk esdras, esdras ap soufri lontan. Esdras map bay esdras yon senp kesyon paske kesyon m te vle poze a e prevwa avanse la prevwa gentan rive lwen m ta al poze senatè yon kesyon e ki fè sans pou mwen paske m panse se te youn nan moman kote m te renmen M te renmen pozisyon Senatè Guy Philippe anpil. Malerezman l pa t gen tan asèmante nan Paleman an. M sonje lè prezidan, lè Senatè Guy Philippe fin pran sètifika li, li t ap bay entèvyou avèk yon patè de jounalis. M kwè se yon jounalis radyo Kiskeya ki te poze l yon kesyon sou blan an jisteman. E ki senatè a te reponn, kòm si enplikasyon blan nan kesyon sekirite nan peyi a, senatè a te reponn, m pa konn si l sonje, ke li pa nòmal pou ke e fòs de sekirite yo, e ke se blan k ap jere sa, donk fòk ta gen yon sòt de souverènte sekiritè. M pa konn si w byen sonje moman sa, m di kèt, Li sou anje l e se youn nan se depi 1995 ke nèg yo kidnape kesyon sekirite nan peyi a ou pa ka direktè polis ou pa ka enspektè jeneral ou pa kab minis jistis si se pa blan k deside e se sa l ap ye ou pa wè blan li di w moun yo ap vin an avril anvan avril rive fòk yo dezame tout brigad Tout nèg ki tap pran pòz brigad yo, yo pa di pou yo dezame gang yo non, yo di fòk tout brigad dezame. Paske blan an di, blan an di fòk tout brigad dezame. Bon, m panse ke petèt e pa gen pou poze kesyon sa pi devan. Pi devan, kesyon pou poze kesyon sa. Sekurite yon peyi, politik sekurite yon peyi pa ka depann de letranje. Politik sekirite yon peyi pa kab depann de blan, men pou yo fè l, yo kenbe n nan vant, yo kenbe n nan grangou nou, yo gen yon ekip moun nan laprès, eskize m, m konnen nan laprès nou ye, men yo gen yon ekip radyo, ekip jounalis machann mikwo, bay lajan, yo envesti pou ap fè dezenfòmasyon, ou pa t wè youn dènyèman ki lage yon videyo, Guy Philippe s on blofè ou ye Guy Philippe, ou konn pou ki sa l t ap di l? Nan demen li t ap resevwa patwon l. Andre Michel nan menm radyo a e patwon l te mande l sa, li fè l. Paske yo ba l ti lajan kòm machann mikwo. Guy Philippe pa bon, men Andre Michel bon pou l ap mete Andre Michel sou moun. Andre Michel ke non l site nan tiye prezidan an, nan fè tout dezòd, nan kraze yon peyi, nan fè tout bay dezòd ak Ariel Henry, nan toujou la nan tout bagay depi se pou kraze e vòlè, li menm li ase bon poul pale avèl mesye antre Michel batay kòman nap fè pou peyi an men ti visye sa yo kilè yap rache mikwo nan men yo. Ebyen ann avanse avèk Esdras, Esdras avanse, wap soufri lontan. Bon ee
Senatè Guy Philippe m salye w mwen se Esdras Fils-Aimé e men Senatè ou tèlman abondan mwen gen kèlke ti kesyon pou ou mesye dam yo fè m paka pale kesyon m yo la. De gras senatè eseye pa two abondan m konnen w se nèg ki pale anpil lè w pale w tèlman anpil ou trè abondan men de gras de gras eseye yon ti jan reponn de manyè trè kout pou mwen e mwen m pa vle two rete dan le pase paske pale de 2004 a jodi an la se pli de 20 tan donk 20 tan aprè men tout nou gon pakèt bagay nou te ka reyalize. E m pral poze kèk kesyon sou 7 fevriye batay ki lanse la men avan men reponn mwen trè kout senatè lè w ap pale de arestasyon ou toujou di gen 2 rezon yo bay soti de dwòg dilè an di yo an di alibi yo pran yo se dwòg epi blanchiman men ou toujou refite tou lè 2 sa yo pou listwa e pou laverite selon ou menm. Ki sa ki te karakterize arestasyon w nan menm? Men de gras senatè, reponn trè kout pou mwen silvouplè, w pa bezwen twò abondan. De rezon pou di yo se kòm dwòg dilè. Paske moun k ap dirije Ayiti yo. Se antanke se pou blanchiman. Ki rezon dapre ou menm? Son repons senp wi. Yo pa kontwole w. Blan an vle fò l kontwole tout aktè enpòtan ki nan politik ann Ayiti. Si w pa tchoul blan an, si w pa p ranpe, y ap detwi w. E yo gen tout aparèy jistis, polis, tout bagay ann Ayiti ki sou kontwòl yo pou yo detwi moun yo vle. Osi senp ke sa wi. Yo arete m, yo fè tout moun konnen ke se pou dwòg. E kan m rive Etazini, avoka m vin di m, wi, se pa pou dwòg, men se pou blanchiman dajan, selon rapò yo, ou gen 3 milyon dola ameriken nan Sogebank.
Ok. Ok.
E menm sa yo fè Maduro, yo pa pran Maduro kòm chèf katèl, kounye a ou pa tande yo di w se li pa t chèf katèl, katèl sa pa t egziste? Mph. Ok.
Trè byen Senatè, mèsi pou repons la. Ou pa bezwen al pli lwen, mèsi pou repons la. Kounye a la, ann rete nan 7 fevriye. Nou tout te wè tout sa k te anonse yo. 7 fevriye a pase jan l pase a. Men men eseye kout pou mwen paske m ap poze w 2 kesyon apre sa pou nou eseye eliside bagay. E kisa w retni apre sa k pase 7 fevriye a? Eske w ka pale de echèk oubyen se yon leson a aprandr? An an eseye kout senatè. M konnen w anvi pale anpil. An ale.
M pa panse l se yon echèk. Premyèman, avan 7 fevriye nou te gen 10 vòlè k t ap dirije peyi a. Gen 9 k ale malgre tout tantativ yo t ap fè pou yo rete y ale. Se paske te gen presyon ekstèn ki t ap fèt de tout fason. Keseswa de lòt ekip oubyen de ekip pa an, presyon ekstèn pèmèt ke blan an pa t ap kab sipòte bagay sa yo e oligachi a epi ti elit pouri Ayiti yo, yo oblije kite 9 vòlè yo ale pou yo kenbe yon sèl vòlè. Donk kounye a batay la pi fasil. Ou gen yon sèl vòlè k sou pouvwa, li pa gen legalite, li pa gen lejitimite, se il sifi ke pèp la e gen yon sektè nan peyi a pran konsyans e kontinye reklame chanjman pou nou jwenn sa n ap jwenn. N ap mache. Bagay la se etap li ye, se yon pwosesis li ye. Men m pa kab di se yon echèk. Petèt ke sa n t ap atann nan de moun nou te panse k t ap reponn a nou yo, keseswa nan Nòdès, keseswa nan Nò, keseswa nan Petyonvil, nan Dèlma oubyen nan Tigwav, Wi e menm nan grandans yo pa reponn jan nou tap tann ke yo reponn nan. Donk nou di nou wè pwoblèm nan, yon pwoblèm depi ou wèl ou konprann pwoblèm nan se yon pwoblèm ki prèske rezoud. Donk nap kontinye e nap fè sa nou gen pou nou fè paske sa m kab di w li m pap janm sispann batay pou n jwenn yon lòt Ayiti. E se se 20 tan m gen map mennen batay sa, se tout sakrifis m fè ak vi m, m sakrifye jenès mwen, m sakrifye vi m, m sakrifye pitit mwen, m sakrifye fanmi m. pou m mennen yon batay pou Ayiti, se pa jodi a m pral kanpe paske gen yon ti pwoblèm ki pase. N ap jwenn sous pwoblèm nan, n ap rezoud sous pwoblèm nan e n ap kontinye.
Ok senatè, trè byen. Chak fwa w ap pale ou toujou di se pèp k ap ba w pouvwa e sètènman nou t ap evoke talè a la pwoblèm lejitimite nèg yo genyen paske depi e pa pèp ki ba w pouvwa ou pa ka ap pale de lejitimite m konprann sa bò kote pa w tou paske ou toujou tyen aske pouvwa ou dwe genyen donk se pèp la k pou ba w l men nan kontèks nou ye la ou lanse 7 fevriye nou lanse 7 fevriye batay lanse pèp la kwaze bra l ap gade w e se pa premye fwa depi 2 zan ou vin la ou gon grenn mesaj fòk nou mennen batay la e ou di w pa p mennen l san pèp la. Eske ou pa santi ou dwe rive nan yon faz pou di wap pran pouvwa san pèp la men pou pèp la? Kèdiw, paske pèp sa ou di wap tann nan li menm tou e ou lap tann. Eske ou pap rive nan yon moman kote ke, oubyen eske ou pa santi ou rive nan yon moman kote pou di Bon ok wap pran pouvwa a san pèp la men ou pranl pou pèp la.
Li vin difisil pou pranl san pèp la nan ka pam nan. Paske nou pa gen mwayen politik nou. Lè ou pa gen mwayen politik ou se sèl sou pèp la ou kab apiye. E m te di pèp la sa wi depi desanm 2023 lè m fèk antre. Mwen di si nou vle yon revolisyon ame se sak fè m te di se yon revolisyon pasik ki pou fèt, pasifik ki pou fèt. Si pou m ta fè yon revolisyon ame fò m ta gen prèske 2 milyon dola Ameriken nan menm pou m mete m nan kondisyon, mwayen, ekipe nèg mwen yo pou nou fè batay rèd paske ak yon sistèm n ap batay. Nou p ap gen kòb sa a. Moun ki vle ede n yo pa gen mwayen sa a. Nou p ap jwenn lajan sa a. Men kòm nou p ap jwenn lajan sa a, batay sa a kont sistèm k ap foure Ayiti nan twou de tout fason an si n pa fè yon bagay. Dènye rekou m se pèp la. Malerezman pèp la pa reponn premye oktòb, li pa reponn 7 fevriye menm lè 7 nèg nan bsap te mouri, li pa reponn nan 7 fevriye apre sa la, sepandan l reponn nan tout randevou rara, nan tout randevou kanaval, men malgre tou nou panse ke direktè medya yo, direktè dopinyon yo, Se nou k pou ede, ede m nan travay la, ede tout moun nan travay la, pske travay la e pa travay Guy Philippe li ye, se travay Ayiti li ye, pou nou fè moun sa yo pran konsyans, pou yo konprann ke toutotan yo pa vle soti, pa gen anyen k ap janm chanje. M pa Jezikri, m pa gen yon bagèt majik, m pa ka fè mirak, m pa kab fè okenn chanjman. Okenn revolisyon si pèp la pa ede n fè revòlt la.
Èske w panse ou menm avèk ekip ou a, èske w panse mesaj la pase klè? Èske nou panse popilasyon an konprann sa w vle di a? Paske m sonje byen avan, ou te sou radyo Karayib ou t ap di, ou bay lòd la, m kwè e te sou radyo Karayib ou t ap di sa, bon ou bay lòd la, ann antre tout kote, antre nan biwo Leta yo. Èske w panse Sou le plan kominikasyonèl, èske w panse mesaj la rive? Pèp la konprann egzakteman ki sa l dwe fè a, wòl li dwe jwe a? Paske mwen menm m ap swiv yon pèp ki kwaze bra l tou k ap tann ou pandansetan ou menm tou ou di se pèp la w ap tann ki pou fè. Èske la a pa gon pa gon mezantant, pa gon kakofoni? Èske mesaj la daprè ou menm li rive jwenn popilasyon an pou l konnen egzakteman men sa l dwe fè?
M panse ke se etensèl la ki poko fèt. Se menm jan, èske depi premye jou pèp ayisyen an vini an 1503 an lesklavaj, depi premye jou a, l konnen esklavaj pa bon? Li konnen fòk gon bagay ki fèt. Li gen yon ekip lidè k pale avè l, men chita l pa okipe yo. Makandal fè l, Boukman fè l, yo tou de mouri pase jan yo pase a la a. Men se pa paske pèp la pa konnen sa y ap di a e verite non. Se paske l manke lèkouy epi prizonkonsyans lan poko vrèman reyèl. Li pè toujou. Men nèg yo save menm sistèm nan yo met la wi. Yo kenbe pèp nou an nan vant. Yo fè bandi kraze yo, retire yo lakay yo e nan kapital la, al anba tant. E pou yo viv anba tant nan, se gouvènman sa a, menm moun sa yo ki fè kraze yo, fè fè tiye yo, se moun sa yo ki pou ba yo 1000 goud pou yo manje, se moun sa yo ki pou ba yo yon pwogram asenisman, se moun sa yo ki pou ba yo yon kit diri. Donk kounye a, yo pa kab pale fò. yo pa kab soti moun sa yo di w sèl jan yo kab soti se lè gen kanaval pou gen kanaval yo fè yo fè moun sa yo òganize yo fè de ti bann rara fè de ti bagay epi lè fèt sa yo pral vini lage on 20 on 30 on 50 mil dola nan geto yo nan chak zòn nan chak baz e se konsa nèg yo kenbe pèp la nan grangou nan vant. Epi yo gen lapolis, yo gen gang yo, mesye a sapat ki ame yo, yo gen lame, yo gen mèsenè kominote entènasyonal la, e yo gen laprès tradisyonèl la ki la pou asire yo ke sistèm nan siviv.
Epi ong toupatou. Tout ong toupatou. Si ong ta ba w yon bagay, oubyen yo ta mete w nan CIMAS, yo ta mete w nan yon pwogram y ap ba w kòb. Depi w al nan manifestasyon yo retire non w. Depi w nan bagay e bagay, o non, sitwayen pa gen dwa fè sa, sitwayen pa gen dwa bagay kon sa, se kravat ou, se pwotestan pou ye oubyen katolik, se bagay men ki jan pou mache. Pandan ke peyi ou ap tonbe nan yon twou. Donk sistèm nan kenbe nou nan tèt, li kenbe nou nan vant.
Pou m bay lòt kolèg yo, dènyè kesyon, Fouco, pou m ka ba nou, m gen yon dènyè kesyon. Dènyè kesyon m nan pou senatè a, bon, ki a 2 manch. M sot tande senatè a pale de yon afè de 30 mil dola gen yon moun ki gen nan menl sèdi kap vòlè kòb revolisyon etc. Yon gwoup moun, yon gwoup moun. Senatè èske w gen kontwòl revolisyon an? Èske w gen kontwòl fren? Èske w gen kontwòl bòd ou? Dènyè kesyon. Frè kòm pati politik, frè kòm pati politik, frè kòm pati politik gen moun ki ap okipe yo de jesyon pati politik la. Mwen menm lè m pale, m pale de mouvman revolisyon. On mouvman revolisyon pa janm fasil. Ou pa wè on mouvman revolisyon, bon m ban w egzanp, piske m wè w ap poze yon seri de bon jan kesyon. Revolisyon fransèz, o kòmansman kiyès ou tande? Se Marat, se Camille Desmoulins, se Robespierre, se mesye sa yo. Men kiyès ki vin sove la revolisyon? Ki moun ki vrèman fè la revolisyon? Se dè moun ke yo pat menm konnen, men ki te la, ki te toujou la ap sipòte mouvman chanjman sa yo. Mwen menm se dèyè moun sa yo, moun nèf sa yo m ye. Se pa dèyè raketè ki bezwen vin pran pouvwa, k ap itilize revolisyon an, epi lè w ta pran pouvwa avè yo, yo vin pi vòlè e se yo ankò k pral touye w. Paske yo pa t janm kwè nan sa w ap di yo. Chak eksperyans sa yo ede nou konprann bagay la pi byen. Donk se sa k fè kounye a nou menm nou toujou ap chèche jwenn lòt moun, moun nèf, moun ki pa nan dezòd sa yo. Se sa k fè mwen di m ap denonse tout vòlè. Si w pa denonse vòlè, lòt jèn ki vini an, l ap tande istwa sa nèg sa yo te fè n deja. Yo pral fè menm jan an.